Welcome to the Expressnet group Daryl Tradilino guys kòman nou ye jodia se lendi 9 septanm 2024 li fè egzakteman 8 è 30 nan maten kote m pral pale ansanm avè nou la nou wè the day start early guys The day already started for me my phone is ringing already so but before nou komanse e m te vle pran yon ti tan pou m pale ansanm avèk kèk moun ki rele m pandan semèn nan e se sou flyer sa nap gade la ki make return piten partnership egzakteman kisa li ye ou menm ki nan domèn tax oubyen ou menm ki ta renmen antre nan domèn tax preparation. nou konnen ki kòmanse chak ane pandan peryòd mwa janvye pou rive 15 avril. So, ane a, Express Network ki fè patnèchip avèk plizyè lòt platfòm tankou Iranq Academy ap prezante nou Yon sesyon sou Tax Preparation ki ka ede nou konprann kisa tax lan ye, ou menm ki se ki toujou tande moun ap pale de Tax Preparation, ou menm ki ta renmen aprann tax pou pou prepare tax pou fanmiy ou, ou menm ki ta renmen aprann tax tou pou ajoute l kòm yon sèvis nan nan biznis ou, Express Network ansanm avèk A1Q Akademi mete ansanm yon sesyon, yon tax course sou sou 1040 Basic 1040 Tax Preparation ki pral ede nou konprann kòman pou nou plen income tax si w s on ofis ki ta renmen ajoute sèvis sa a nan nan platfòm ou oubyen tou si w se yon moun ki ki deja gen sa nou rele yon PTIN ki gen yon yon pen kote IRS ba w dwa pou w ranpli income tax, men ou ta ou bezwen yon biwo oubyen ou pou pou pou ofri sèvis ou oubyen w ap chèche yon software. Nou menm, e andedan Express Title Plan, nou gen partnership ansanm avèk plizyè konpayi ki ofri E Sòfwè Service pou moun ki ta renmen ouvè pwòp ofis pa yo men yo bezwen yon sòfwè pou yo pèfòme Income Tax Preparation. So, ane a, guys, we want you to ajoute sèvis nan biznis ou. Si ou gen yon multi-service, ou ta renmen ajoute tax, ou ta renmen ajoute kredi IRPER ladan, Rele nimewo telefòn sa a, se 954 778 99 87 e mwen di nou sa, nou pa ka kontinye kite kominote nou an, moun ki nan kominote nou an ap travay di, pran lajan yo travay lan al pote bay lòt kominote. Right? So nou menm nou fòk nou fòme tèt nou, aprann de bagay, de skills ki ka ede kominote a avanse. Right? Afè yo di Ayisyen pa fè biznis avèk lòt Ayisyen an, nou vle dezapwouve moun sa yo. Men, moun ki ap vin pran klas la ak sa pa egzanp, nou vle make sure ke ou serye de sa. Right? Ou serye, ou se yon moun ki onèt, ou ta, e ki vle bay sèvis oubyen ki vle pote kontribisyon pa w nan kominote pa nou an. Paske, m ap di nou, lajan pa fè plis ke 30 segond nan kominote pa nou an, paske nou pa ofri sèvis avèk moun ki nan kominote an, oubyen moun ki nan kominote an, yo turn around, y al pran sèvis nan men lòt kominote, epi n ap mande kòman fè E kominote ayisyen an pa gen pa gen milyonè ladan l? Genyen wi men pa tout ki ki ap vin vini la sou platfòm yo pou di o mwen menm mwen milyonè paske petèt gwoup moun ki sipòte biznis yo petèt pa ayisyen e tandiske e gon pakèt lòt moun ki soti nan lòt kominote ki vini nan kominote ayisyen an ki fè fòtin epi yo pa kontribye nan nan nan avansman kominote pa nou So nou menm nou sak fè nan express lan tou nap jwenn anpil moun ke nou mennen la ki vin ofri sèvis yo e nap di w chak grenn moun nou pote sou platfòm express network lan se moun ki kalifye se moun nou ki gen kredibilte nou ka fè ou kredi depi se sou network sa nou kwaze ansanm avè w map salye zanmim Jeff Laporte kap fè yon travay kolosal sou platfòm yo ki ap ede jèn ayisyen ou menm ki fèk antre nan peyi an ki petèt tonbe nan yon djòb ke ou pa renmen oubyen ki ta renmen e gen yon bagay kòmanse yon bagay e nou t kòmanse jwenn anpil enfòmasyon map mande nou make sure ke nou hire yon coach e si nou tap hire yon coach Make sure it's Jeff Laporte. M menm m ka vouch pou sa e I stand behind this and say ok moun sa son moun nou ka fè kredi e nou ka pran sèvis nan men e Jeff ka ede nou navigate the world paske nou nan espas nou ye la oubyen social media oubyen Peyi a an jeneral, nou vini la a, you know, nou pa gen yon moun ki kenbe men nou, ki di nou, monchè, ou konnen si w fè sa, fè sa, l ap pi bon pou ou. E gen moun ki vini ki di, mwen menm m pral, e tankou m ap pran tèt pa m pa egzanp, mwen te yon, mwen te major nan political science, m te fè 2 zan m pa al lekòl, major mwen se te political science li te ye. Men avan, si m te gentan jwenn yon coach, yon moun ki te di m, monchè, si m panse si w ale nan tèl endistri, E lap bon pou wi. Men yo fè sa nan lekòl yo isit wi. Men mwen menm you know jèn ti ayisyen m nan sistèm nan anpil foug m wè m gntan politisyen la m gntan politisyen m gntan wè jan pou m ta politisyen se al pran yon degre nan political science and later on mwen vin ak panse nan yon kominote kote E nou gen anpil bagay ki kominote a bezwen. Banm fè yon chanjman nan biznis administrasyon. Men, avan, si m te gentan konnen, m t ap antre nan biznis administrasyon. So, guys, welcome to Express Network. Ou menm ki poko fè sa, isi a se Information Center, The Global Information Center pou tout jèn Ayisyen ki vle evolye nan biznis. Right? Ahh, n ap ankouraje nou. Ou menm ki poko fè sa, LLC nou, n ap ankouraje nou. Ou menm ki poko fè sa, make sure nou subscribe. Pa senpleman subscribe, pataje videyo nou sou paj ou. Ok lè w pataje emisyon sa podcast nou yo sou paj ou sa sa fè anpil moun vin rekonèt chanèl la konsa nou gen yon kominote ki ki vibrant yon kominote kote nap grandi ansanm nap share information tout lòt kominote fè l se n tout lòt kominote fè l se nou k pou òganize nou an tèm de òganizasyon m pap mande m pap mande kontribisyon oh voye 10 dola sa la voye non Nou di w vini nou kontribye. Petèt ou gen konesans nan yon domèn pou ta fè lè w vin fè pati network sa. E lè w vin fè pati Express Network lan, ou gen enfòmasyon w ka pataje ki ka chanje lavi yon moun. So se sa k fè n ap mande nou tout sa k sanble. M ap salye Alain. Alain se yonn nan zanmi ki toujou kite kòmantè pou nou. Ki Yon nan kòmantè l toujou kite pou nou ki se tout sa k sanble rasanble. Sa vle di si enfòmasyon sa yo m ap pataje a rive sou ou, vin jwenn nou nan Express Network la e nou an nou kolabore, an n kreye pwòp kominote pa nou menm jan ansanm avèk lòt moun yo. M p ap pale Twòp paske m konnen tan limite nou nan travay e bon peyi sa se pa yon peyi moun gen tan so sak fè mwen m toujou kenbe videyo m yo very short and a way pou m ban nou tan pou n you know pase mesaj lan and you guys you know ka kontinye kontinye vin tande chanèl la paske m konnen E nou nou nou pa gen tan. Pa gen moun ki gen tan, nou travay 8 èd tan, pafwa se pandan nou nan travay nap e nap fon ti kache nan maten epi nou nou nou nou monte sou yonn nan videyo yo e nou nou nou nou gade videyo yo. Se sak fè nou menm nou pa fè videyo long ki pral pran w inèd tan, dezèd tan. E nap tou envite w nan zoom na fè chak mèkredi. Nou gen zoom nou prevra fè chak mèkredi nap gen plizyè spikè nan divès domèn kap vini kap pale nou swa de biznis kap pale nou de real estate kap pale nou enpòtans kredi nan peyi sa right tout moun sa yo ap vini ap live nan zoom nou pa fè live sou youtube nou pa fè live sou facebook men nou pataje enfòmasyon nou sou facebook and youtube vini rele nimewo telefòn nan se 954 778 99 87

Isi a, se sant enfòmasyon pou tout jèn antreprenè ayisyen isit Ozetazini oubyen anywhere around the world. Tout sak sanble rasanble. Ciao, a la pwochèn.